Bonjou bonswa tout moun sa pral depan de lè ou pral gade video sa ah moun mwen yo sa fè yon bon tan kem pa pote yon video pou nou mezanmi men jodi a la m pote yon video ki m pral montre nou ki jan mwen prepare chic tie a an so pam m pral fè chic tie sa pou kliyan yo kounye la nou ka gitan wè sa se um, a an so am gitan bien propte li epi mwen gitan bien bagay li epi um, nou ka wè piman pike Vè an se pa ton ti wouj la nan bòl sa mwen gen yon ti dlo sitwon epi la mwen gen galik ki se lay epi nan sa nou kare mwen gen um, zonyon blan epi mwen gen kat koulè de piman dous yo ki se vè, jòn, jòn abrik yo epi wouj. Epi mwen pral prepare, mwen pral moutre nou ki jan mwen pral prepare chik tak a anson sa nan fason pam. E mwen gen plizyè fason mwen prepare li men mwen pral moutre nou yon fason mwen prepare li. Ann sip ansanm avèk mwen. Sa se lwil la, m te mete sou dife depi lontan men m te limen dife a anba li tankou fedou pou lwil la te ka byen byen byen bagay. Pito konnen lè w ap prepare chik cake la fòk ou mete ti lòt engredyen ladan li. Menm si m pa menm pa menm si mwen pa montre nou men. Sa se laj la mwen ajoute nan lwil la epi mwen ap brase li pou li ka byen epi mwen ajoute yon ti epis pam ladan li epi nou ap brase li brase brase epi la nap mete pwavron yo la nap mete pwavron yo ladan. La nou ka swiv ansanm avèk mwen, mwen mete tout engre, tout bagay yo nèt, pwavon dous yo ansanm avèk zonyon an epi mwen ap brase li nan lwil la. M te ajoute yon ti poud paprika ladan li, kounya la map brase li pou tout ka melanje ansanm avè li. Kounya la mwen pral ajoute piman ladan l. Kòm m ka wè sa se piman, m ap brase piman an byen brase. La, mwen pral ajoute aransò a nan chodyè a. Kounye a nou pral brase, n ap brase, n ap brase pou tout bagay yo ta antre nan aransò a. Mennen kounye a lè tout bagay byen melanje epi ou goute l, li gen bon ti gou, bon bagay. Epi m ap fikse li pou 5 avèk a 10 minit sou dife a epi m pral vide dlo sitwon an ladan li epi pou m kite l fè yon 5 a 10 minit ankò epi se tou. Mennen kounye a la m pral la, sa se dlo sitwon, m pral lage dlo sitwon an ladan l. Mwen lage dlo sitwon la dan li anvan mwen bwase li mkite li fè yon minit epi kounya la mpral brase li pou sitwon byen Meni kounya li fini mkite li men an kounya la sa se rezilta yon bagay dife anba li pou dife tou piti epi Meni Men chik tak la. Men chik tak la ou menm si ou ta vle pase kòmand ou ou gen dwa. Ou menm tou si ou ta vle si ou ta vle plase kòmand ou gen dwa ekri mwen nan 929 322 49 65 pou ou ka pran kòmand pa w la. Oubyen tou ou gen dwa al sou mwen ni sou Instagram ansanm avèk nou sou ni sou TikTok. ki se Telly Produit. Like Telly Products, ou can, ou ka al follow mwen tou, epi si mwen tou, epi ou good ou ale sou uh, Facebook page uh, Telly Space epi Products pou ka al follow mwen tou. Epi mwen pral montre nou ki jan sa ye. Mwen espere ke nou te bien enjoy ti video sa, sa fè Ah preske sa fè konbyen ane ke mèt di tok la 2 oubyen yon ane ke mwen pa poste anyen men jodi a la m di ah pandan map fè chik tak sa va mwen ma potel pou nou mwen espere nou ke nou enjoy videyo a epi sa se youn nan fason ke mwen fè chik tak mwen lè map fè chik tak mwen fèl plizyè fason men sa se youn nan fason epi avèk pwodwi m te moutre nou an avèk ti lòt engredyen pam ke mwen mete ladan nou mwen espere nou enjoy videyo a. Nap re wè yon lòt trè vit ankò pou yon lòt videyo. Ou menm ki ta bezwen kremas. Ou menm ki ta bezwen kremas kokoye, kremas an, kremas an, chokola, kremas grenadya, kremas frèz, epis, chiktak mori, chiktak aransò, piman an, hat sòs, hat sòs, konfiti anana, manba. Pa bilye ou gen dwa rele mwen nan 929 322 49 65. Plase kòmand ou an. Ah, ou, mom pa pale. Bon, espere nou ke nou enjoy video a, tande mes amis. Ok, voilà men final la, men chik tak la, ou ka manje li a nenpòt sa ou vle, ou gen dwa manje li avèk bonbon, diri blan, ou ka mete li sou spageti, lè w ap fè spageti ou ka mete li ladan, epi makaroni, tout sa w ap manje, pen an, men ni.